Mwen se manman Mika. Mwen vle remèsye nou chak ki la pou jès sa ki touche tout fanmi an. Mika pa mouri. Mika pa mouri paske nou la. Premye mizik Mika te konpoze se te you 24 desanm e mizik sa montre ke Mika Tout chagren li sè ke tout Ayisyen pa t gen kapasite, opòtinite, pa t gen chans pou kapab viv yon vi, yon vi ki nòmal, yon vi ke nou gen dwa genyen abondans. Men m ap pwomèt nou yon bagay, mwen la avèk. Lyonel bon nou pa konnen m men nou konn Lyonel mwen la avèk Melodie mwen la avèk ti Lyonel e Mika pa mouri paske Mika kite yon eritaj se chak jou ke nap di mezanmi eske nap gentan fè tou sa Mika mande n fini pou li. Mika pati avèk de kalite pwojè e mwen menm ki se manman l, lò yon manman wè pitit li ap mouri, mwen konn mande m ki kouraj, ki kouraj ke m kab genyen pou m kab pale avè n kwè li a, men mwen gen kouraj paske m gen Bondye dan vi mwen e. Yon mesaj kem genyen pou tout moun se met Bondye dan vi nou fè bon bagay Mika se mizik li vrèman ki fè ke moun renmenl men se sitou jantiyès li jenerozite li lanmou kel genyen pou tout moun Mika se yon moun ki gen kè dan men li paka bwè yon moun ap soufri e nou menm la famiy Benjamin nou genyen yon misyon se ke pou nou fè tou sa ke nou konnen pou ke peyi sa chanje e nap kontinye travay pou sa. E map di tout moun bonjou e map pale menm jan avèk manmanm Mika menm si li pa la avè nou an chè men li toujou la avèk nou. an espri paske rèv ke l te genyen tout rèv ke l te genyen se te pou peyi l pou Ayiti e nou menm ki la toujou n ap kontinye travay pou ke rèv li ateri e kòm mwen nan medya m ap mande tout moun paske se pa yon travay ke mwen menm mwen pral fè avèk la fanmi Benjamen men se yon travay ke nou chak nou pral fè paske si chak moun ki tande chak moun ki nan peyi a mete lanmou nan kè l Pou moun ki sou kote l lan ebyen nou pap gen pwoblèm ankò. Donk se mesaj sa ke map bay, se yon mesaj lanmou pou nou kapab viv nan yon peyi jan Mika di l lan se yon pèrl pou nou netwaye wout yo, pou nou plante, pou nou viv ak lanmou youn pou lòt, pou nou pa gen rankin pou lòt moun. Se mesaj sa ke Mika tap pote, se mesaj sa ke nou chak nou gen pou nou pote tou nan kè nou. Pou ke nou gen Ayiti sa a ke Mika tap chante pou nou an. Ou pap twò rete non paske ou pa twòp ale nan medya men ki mesaj oubyen ki mo ou ka voye bay petèt moun ki nan zòn nan ki fè aktivite sa men petèt Ayiti tou kap tande w la. Mwen menm m ka di ke mwen trè trè fyè de pitit mwen, mwen fyè de sa valè ke mwen menm avèk manman l nou montre l non sèlman pou tèt pa l men pou zanmi l, pou antouraj li, pou peyi a paske Mika. fè vie lap chante peyi a e map di nou bagay mika te misye mouri ak anpil kòlè kòlè kòmsi poul wè eta kè peyi a ye a eta kè atis ye tou nan peyi a eta se pa posib ke son se peyi nou li ye son peyi ki gon istwa tèlman ekstòdinè nou paka konprann kijan fè ke se konsa peyi a ye peyi a ta dwe fèt yon peyi ki bèl ke tout ayisyen viv ladan alèz ke yo kontan peyi yo. ke touris ap rantre ke tout moun ap travay moun ap debriye yo men nou wè se pa sa kap fèt mwen m pa konprann sa kap pase la men m konnen nou te bay misye anpil lanmou e misye te bay anpil lanmou otou de li gen de bagay de mika m pa ka rakonte tout la gen de bagay ke m konn wè misye fè m konn di kèt misye misye m pa konn misye genlè gen yon misyon e m panse li gen yon misyon e tout sa m ka di ki ban m kouraj se ke m di ke mika byen pati Li byen pati dans le sens ke l pati lwen mwen kon bagay lap fè ke l te renmen. Li fè yon li fè yon spektak yo di m ba ba gade l nan pouw ka gade l jis kounye a. Yo di misye fè yon bagay tèt chaje lòt bò a tèlman misye misye konn kòm si mwen misye ap vole mwen m pa konprann anyen. Men ou wè l vini ak drapo l nan kou l, drapo peyi li.
Y a gwo pakèt moun ki pretann e pou sa misye te reprezante pou peyi a, eske yo ka rewè kò misye ankò Ayiti, eske gon fineray ki ka fèt petèt an Ayiti pou pèp misye, pou fanatik misye, pou moun ki te renmen l. Kisa w ka di de sa? Mwen konprann sa, men Ti Lyonèl ka reponn kesyon sa a. Ti Lyon, ok. Ti Lyon.
Ti Lyon, sa k ap fèt? Anfòm, anfòm. E y a gwo pakèt moun ki wè sa k fèt sou entèt la deja, wè sa misye te reprezante, gwo pakèt moun k ap atann yo ap wè Mika oubyen y ap wè kò Mika ankò an Ayiti. Men, daprè enfòmasyon sou entènèt la, nou p ap wè l ankò. Kisa w ka di? Enfòmasyon yo di ke pou Ayiti nap fè nou konnen so nap fè nou konnen byento men mi kap tounen nan peyi l. Li kap tounen nan peyi l. Bon bagay. Bay Ayiti lanmou. Lanmou. Lanmou.
Pi gwo pi gwo bagay ki genyen se bay. Renmen renmen frè nou. Renmen frè nou ak sè nou. Ak sè nou. Renmen ak sè nou. Distribye lanmou lap tounen vin jwenn nou sou mil fòm e nap sezi de lè jan vi n ap chanje e chanje fason n panse n pa rayi moun pa Renmen moun nou pa bezwen konnen lè w fè yon bagay pou moun ou pa bezwen atann anyen de li menm pou l remèt ou li fè sa ou fè l nan non Bondye ou fè pou renmen tèt nou.